Senyè papa men pitit ou banm jistis mwen ki sòti pou detwim. a djòl yo se pou dife pran sou yo senyè se pou dife boule yo epi yo paka moute live ankò senyè senyè men mwen pa nan jodi vandredi an premye vandredi di mwa jezi de nazarèt papa si w wè mwen m konn fè mal. Se mwen kap tonbe nan sa map fè a men sim pa konn fè mal poum jwenn jistis mwen banm lapèm. Kisam fè ki mal a moun sa yo segnè banm jistis mwen m fè 5 an map pwonmennen map mache tout kote m kite lakay mwen m kite pitit mwen jodia yo relem demon yo relem dyab banm jistis mwen. Banm jistis mwen yo dim tap tchwe moun banm jistis mwen jezi papa men pitit ou se ou menm ki metem la se ou menm ki fè tout bagay pou mwen mpa gen oken anyen mpa gen kontra djab se ginen msèvi. Mwen leve avèk yon rasin ginen, yo fon kolòn pou yo detwi m nan nèt la. M soti jis lakay mwen pou m vin la Jezi. Jezi pote m sekou! Senyè a pote m sekou tout moun ki fouye tou mete m. Tout moun ki fouye tou pou mwen lage yo nan tou a. Epi sa ougan travay sou non m foto m lakay yo dife! Mete dife sou yo.
Non pa gen moun ki te voye fax. Moun ki te voye fax ou vle konn ki moun ki te voye met gaz la ayiti? Li rele Alix Delaware. E sak kore l pa nan net la anko. Paske m tal mande jistis pou sa. Mwen de ti pare vanyan nan sa. Alix Delaware. Ki fo pa wel nan net la ap vann krem anko. Mwen te moute yon kote preske 8 èd tan pou m a chèche jistis pou gaz sa yo te lage yo. Ok, m ba ou moun ki te fè l la jodi. Li menm ki te fè konplo voye kòb ale pou yo fè sa. Ok, moun amou. Apre sa kama tonbe sou li l pa nan net la ankò menm jan. Lè m t al mande jistis lan, m te travay. Yes, m te travay. Paske m te ka peri lè sa a tou. Men atis lan pa t kraze pwòp biznis li. Non, li pa t konn anyen nan bagay sa a. Yeah, mesye k konn ap vann krèm ki konn ap bouyi a, m te fè. Te kon lòt moun ki te nan konplo a tou, m pap site non. Men konplo a pat soti, m pa konnen. Wa de gen moun ki di lan e pou l bay prev, bon men sa m konnen nan premis tik mwen, se li men mwen di. Paske mwen dòmi yo moutre m li men. M son moun ki gen tèt anpil. Lè m dòmi, m ret dòmi an, yo moutre m li. Bagay sa k te pase a. Men e pa t mèt biznis la k te fè l. Okontrè bagay sa tèlman te hurt. Gaël. Ki Gaël? M pa konn kiyès ki Gayou a non. Oh Gayou. Gayou sè Florence? Bonswa cheri kòman w ye mon amour? Ou envite m nan restoran an. M pa desann vre non, m ap pase Gayou. Demen si Dye, lendi si Dye ve m ap pase. Ou konnen afè pa m ou ye depi lontan. M anfòm cheri mwen trè byen gras a Dye. Demen zeve m ap pase nan restoran an. Kiyès ki.
M son manbo pou kont pòpa m. Manbo pa ka travay pou mwen. E m sonje konbyen ane de sla Rachel te rele w avè m m pa konnen si w sonje sa. Lè sa m te fèk vin nan Facebook. Lè sa te fèk vin sou Facebook. Rachel te rele m.
Rachel di Blondy. M pa vle pou moun nan di w betiz sou Facebook ankò m gen yon moun la ki ka ba w lapè w. Moun sa ka fè Facebook la frèt, fè tout moun kite w an repo w. Epi m te reponn, m di Rachel manbo pa ka travay pou mwen nan paske manbo pa ka bat kat devan m, manbo pa ka fè travay pou mwen. Ou te di sa wi. Yes, e lespri k mache avè m nan, chemen w wè m ap pase a. Son djab an pèsòn ou ye, se sa pou di. Chemen w wè m ap pase a, pil deblozay, pale anpil sa yo m ladann yo, Se konsa l mache, se avèk bagay sa yo li mache. Wi nou respekte sa.
Yes, so.
Kèlkeswa otè w ye lè w rive devan fè, gen moun ou dwe respekte. Gen moun lè w kanpe devan l, ou sipoze koube w. Yes ou pa janm joure manman w. Yes ou pa janm vin la pou di Carole anyen men w lage tout on lame dèyè Carole. Jodi w pral marye yo vin wap marye yo glas. Manmi Carole pa ka nan maryaj la akoz de sa l fè w. Ou konn sa D-Perfect pral fè w 5 an aprè sa la a? Akoz de jan manman w pale avè w ou pa kab fè on reyinyon a manman w ou di w pa bezwen l ou gen 4 moun ki egziste pou ou. Oh D-Perfect! Manmanm se verity apre sa pa gen moun carole ki poto 9 mwa 10 lalin carole ki fèw la carole ki pranw nan jenn fanm ni papa pitit la dil pa pou li carole kenbew carole fèw carole grandiw carole metew kote w ye a paske si manman w te tiye w patap janm rele blondedine te jodi a w tèlman santi w gran fanm son sèl e fanmi gason an sèlman k ka jwi. Konbyen gason k vin nan vou ki rantre l soti konbyen moun ki vini fè pitit kavo w kale konbyen moun ou kite nan vi w e konbyn eske manman w janm kite w gason vini l ale fanm vini l ale gason se mont a dizè l avè w a onze l pa avè w. Pandan kouche sou kabann lopital la, nèg la ap tèks ansanm avèk yon lòt fanm, li pral pran ti plezi pita. Lap pase vin wè w wi, men manman w chita nan pye w la. Manman w ap priye Bondye, souf manman w ap koupe. Lè yo ba manman w dlo, li pa ka bwè l. Paske pitit li malad, pitit li gen pwoblèm. Li santi l dezespere, men nèg la ap manje, nèg la ap jwenn yon fanm k ap konsole l, l ap dòmi, l ap di yo ban m fè yon ti bagay pou mari m kè m ka kontan. Nèg w ap onore a, se li menm yon lòt fanm pral onore pandan w sou kabann lopital. Se dwe m ta dwe yon gason sa. Gason se mwen, m deja granmoun, mwen fini, mwen p ap janm avè w paske manman m vini avan tout bagay. Paske nan lavi sa a, se manman m ki konte pou mwen. Yes I want to have a family yes I will love my man but m pap janm bay oken fanmi gason garanti sou tèt manman m.